Salut tout le monde! Bienvenue à notre rubrique hebdomadaire opinion avec vous Georges Bossou Junior. Dimanche 30 janvier 2022 an, Konsèy Nasyonal de Tranzisyon ke yo bay ti non gate CNT ki sòti nan Akò Montana a, ebyen yo pral fè yon egzèsis ke nou pa wè souvan an Ayiti. Byen antandu, te toujou konn genyen eleksyon o segon degre an Ayiti. Men egzèsis ki te fèt la toute an sa se ankourajan paske ou wè ke 2 pwotagonis byen antandi ki sot ki siyen menm akò men ki chita sou yon tab kap pran kesyon kap reponn kesyon a journalist kap reponn kesyon a manb sosyete sivil lan epi ou wè nan ki nivo ke yo reponn kesyon yo epi avèk yon espri de fair play e de respè Nou pa wè sa souvan e lè gen yon bagay ki pozitif ki fèt, fò ke nou gen yon kouraj pou ke nou di wi sa a bon. Li bon le fèt ke yo bay yon egzanp ke Ayisyen lè yo deside yo, lè yo vle, yo kap fè yon bagay ki choke le mond. Tout moun ka rekonèt egzèsis lan te byen fèt e l te ase enteresan konsa. Natirèlman, se yon egzèsis ki plizoumwen virtyèl vu ke

ki pral deside oubyen ki pral di ke si yon moun ap vin pale avèk li de negosyasyon, vin pale de eleksyon, men afè kite pouvwa la a, pa gen sa menm. Natirèlman, tout moun konnen pouvwa a dous ann Ayiti, menm si w tande tout nèg ap pale, depi w rive nan pouvwa a, ou pa vle kite l, paske se yonn nan kote nèg fè plis kòripsyon, nèg fè plis bè yo, e se yonn nan kote, lè ke w fin fè tout malvèsasyon, tout kòripsyon, tout vòl, pa gen anyen k ap rive w. Sela vle di ke lè yon nèg antre nan pouvwa an Ayiti, afè kite l lan se pa yon bagay ke w ta renmen. Men ou pral wè ke pral gen yon nivo de mepri. Mwen di mepri paske kote ke tout moun swa aletranje ou an Ayiti, e menm kèk manm nan kominote entènasyonal ki toujou entèveni nan zafè peyi Dayiti, pral di ou ekout fò ke genyen yon tranzisyon, genyen yon akò ki pi enklizif, sipoze gen yon akò ki pli laj, fò ke Ayisyen yo deside met tèt yo ansanm. Alò ke ou pral gen yon premye minis ki di ou konnen yon bagay, afè met tèt ansanm pou pale a pèsonn moun nan la a, pou fè okenn negosyasyon pa gen sa menm, si ou pa vin pale m de eleksyon, ou pa bezwen menm vin pale. Alò ke ou pral marjinalize yon gwoup moun ki di non. fò ke yo patisipe nan tranzisyon peyi an. Ou pral genyen tou sa ke nou pral obsève, menm anndan gouvènman sa a, nèg ki te konn nan kesyon radikal kont Jovenel Moïse yo, nèg sa yo, yo jire ke pa rete radikal. Paske yo komanse ap touse manch yo pou yo al nan bloke peyi anko. Pou tout sa peyi sa ap sibi la, pandan tout tan neg sa yo siyen kontra ansanm avek Ariel Henry, tout neg nap negosye job, paske sa li kle pou tout moun, tout neg se job yo tap negosye. Sa fon moun ka dil. Kounya la a, nou pa konn sa k pase, si ke Ariel Henry pa fè sa ke yo te mande l pou l fè nan bay djòb oubyen pou nèg ap fè kòb malvèsasyon, ebyen, nèg sa yo kòmanse ranje kò yo, malgre peyi sa a sanse ap trepase, pou n pa di l mouri deja, ebyen, nèg sa yo soti pou antere peyi an nèt. Alò ke, lè yo fèk siyen kontra yo, Pou yo al dèyè djòb yo nou te wè yo kijan yo ap kontan ap ponmen kò yo la paske yo pran pouvwa. Pandanstan sa a Matisan bloke jiskaprezan. Pandanstan sa a Kwadèboukè bloke. Pandanstan sa a Kanaran bloke. On pakèt depatman nan peyi a pa ka fonksyone tèlman gang ap tiye moun. Ou gen dè milye de deplase ki soti Matisan k ap viv tankou bèt nan sant pòtiv Kafou. Pa t gen manifestasyon. Pa gen youn ki te di anyen. Yo pa t menm presire premye minis lan pou fon jan, pou fon entèvansyon nan moun k ap mouri. Yo tiye moun k ap pase nan machin, yo tiye moun k ap mache, elèv lekòl, ti bebe tout moun ap pran bal, yo tout te fèmen bouch yo. Kounya la a, Ariel gen lè pa deside fè yon seri de bagay pou nèg yo, kounya la a, san ke yo pa gen wont, yo di w konsa ke yo pral pran beton, yo pral fè manifestasyon, yo pral bloke peyi. Men ki lè, ki lè omwen n ap bay peyi sa a yon chans? Li gen lòt fason pou nou fè sa. Li gen lòt fason pou revandike. Li gen lòt fason pou ke pou ka presire gouvènman sa ki pa gen okenn lejitimite. Li gen lòt fason tou. Sa k fè ke tout nèg pa deside met tèt yo ansanm pou ke yo siyen yon nouvo kontra sosyal pou peyi sa a. Se la pou montre w ke pa gen yon nèg ki vrèman serye nan batay sa a, tout nèg se dèyè djòb, se dèyè lajan, se dèyè piye peyi an ke yo ye. Li evidan. Li evidan pa rapò a posti yo, li evidan pa rapò a nèg ki deside chita sou menm tab pou negosye, pou omwen yo ka jwenn yon kontra. Pa negosye djòb non, pa negosye pataje pouvwa, pataje responsablite non. Sa se rans. Se omwen, negosye pou vin a yon lòt ide, yon lòt kontra sosyal, yon lòt fason pou n viv. Menm jan lòt peyi fè yo. Menm jan lòt peyi met tèt yo ansanm yo di, finalman, ann bay peyi nou yon direksyon. Ann fè yon jan. Ann mete de baliz. Ann ranfòse enstitisyon yo. Afen ke moun ka viv tankou moun. Non se pa sa ke ap pale. Se pa sa kap negosye. Tout nèg ap negosye pòs. Tout nèg ap negosye djòb. Pandan ke nap di ke egzèsis lan ki fèt lan li enteresan. Li pa enteresan le fèt ke gen nèg ki eli. Nou nou pa konnen moun ki eli yo. Nou pa konnen kisa yo pral remèt yo ban nou. Gen nèg ki te sou pouvwa a deja. Nou pa dwe twòp bagay ke yo te bay ke sa. Men sepandan, o mwen gen de twa nèg ki chita, ki soti nan diferan Pati, ki di ok, on bemòl, ann fè on bagay ki depase nou, ann fè on jan pou n ta wè si ke n ta debloke peyi a. Natirèlman, akò Montana gen on pakèt pwoblèm ladan l. Gen on pakèt kesyon moun ap poze. Ki jan sa pral fèt, ki jan l pral fonksyone. Men omwen, si ke nèg Montana, nèg Penn, nèg Septanb, 11 Septanb, mèt tèt yo ansanm, pa pou negosye djòb, Men pito, pou vini avèk yon lòt konstitisyon, pou vini avèk yon lòt pwojè sosyal, pou vini avèk yon lòt vizyon pou peyi an, pou bay peyi a yon brek, pou yo sispann bloke peyi, pou yo sispann monte barikad ap boule, pou gang yo sispann touye moun, pou moun ka viv tankou moun, omwen si se sa nou te wè yo t ap pale, nou t ap di bravo lakontantman, peyi a gen yon chans. Men lè w wè yon seri de eleman. eleman ki toujou fè yon sèl travay, se bloke peyi, se finanse gang nan kelke swa sektè ke yo ye, swa yo nan politik, swa ke yo nan sektè prive, swa ke yo nan gouvènman, sèl fason pou yo kenbe peyi an. nan kou li pou yo toufe li, se first sa w wè y ap fè la a. Se a di ke yo gen yon hèn total pou peyi an e pou pèp ayisyen. Li di, ki lè pèp ayisyen sa a ap finalman frape pye l atè? Eske l dekouraje? Eske li sispann batay? Eske li a bout de souffle? Eske li lave men l, li di l ap reziye l, l ap mouri? Eske l gon kontra swisid pou l reziye l pou l swiside tèt li devan fèt akonpli sa a kote ke pitit li, madanm ni, mari l ap mouri pou granmesi? Ki lè nap devlope on ti kal lanmou pou peyi sa a? Si w ap gade pozisyon nèg yo, si w ap gade nan eta yo mete peyi a nan 30 dènyè zane sa yo, epi yo gen kouraj avèk anpil odas yo nan radyo, yo nan televizyon y ap pale o non de pèp, w ap mande de ki pèp sa a? Jiska prezan, eleksyon fèt, nèg ap pale, negosiyasyon ap fèt, majorite pèp ayisyen an gen on sèl sousi. Sispann touye nou. On ti sekirite. Ban nou on fason pou n viv tankou moun. Men pa gen moun k ap pale sou sa. Tout nèg ap pale de negosyasyon. Alò ke blan an li menm, li chita, l achte on kat pelouz, l ap gade ou. Biden chita, li di sa pa gade l, li vire do l ba ou. Natirèlman se pa djòb li non, pou l al fè anyen pou ou. Men, nou toujou di, ke gon seri de peyi, ke l te Lèzetazini, ke l te Lafrans, ke l te le Kanada, avèk tout moun ki nan kò gwoup sa a yo, yo tout kòz peyi Dayiti nan eta l ye a, pa rapò a politik yo, pa rapò avèk de jan ki. doutè, dè jan ki son dè kriminèl, dè jan ki son dè zenkonpetan, yo ki genyen grenn zanno yo ka òfèv, ke moun sa yo anpil fwa ap sipòte nan zafè peyi an. Men moun ki pwòp, moun ki klè, yo mete moun sa yo akote, paske yo pa gen fason pou yo kòwonp yo. Yo tout fè pati de pwoblèm peyi sa a. Nou menm pèp ayisyen, si ke nou panse ke, Se yon mirak ki pral fèt. Ou di mwens, se yon blan je vèt ki pral desann, ki pral fè yon bagay pou nou. Nou fèk kòmanse kare. Si ke n pa òganize nou, swa nan dyaspora a, swa ann Ayiti, pou ke n pran desten peyi nou an men, nou pa menm bezwen plenyen, n ap kriye nan yon sèl grenn je. Sa k ka konprann, konprann. Sa k vle pran responsablite yo pran l, men Ayiti pa kapab ankò. A la pwochèn.